Hey! Èske w konn kòman pou rele konpayi kay la lòske gon pwoblèm nan kay la? Spesyalman si twalèt la gon dlo kap koule ladann? Ou konn kijan pou rele konpayi a pou rapòte sa pou yo vin ranje l? Alò, si w fè pati kategori moun ki pa konn kisa pou l fè, videyo sa se pou ou paske m pral aprann ou How to call your housing company about a toilet leak M pral montre w kijan pou rele konpayi a lòske gen yon flit nan twalèt la. Petèt gen dlo ap koule. M pral ede w avèk yon echantiyon trè senp pou pèmèt ke ou menm Ki pa twò fò nan anglè, rezoud pwoblèm sa. An nou wè. But before that, let's learn some vocabulary words related to house or toilet leak. First and foremost, we have leak. Leak. Wè mo sa, li pwononse kòm lik, leak. E a a pwononse kòm i, ou di leak. Leak. Trè senp, pa vre? Leak. Good! Leak vle di flit, se lòske gon kote ki koule, pa egzanp yon tiyo ki koule, gon flit ladann dlo ap tonbe, yo rele sa leak. Se menm jan an tou lè w al pran dlo nan bokit lontan, si gon ti twou nan bokit la, ben sa se yon leak dlo ap koule. Èske w konprann? Good! The second vocabulary is toilet. Toilet.
Listen, Toilet. Toilet se kote egzakteman, W se kote w chita. Se sa k toilet la. Nou konprann? Toilet. And next we have bathroom. Bathroom. I think everybody knows bathroom. Sal de ben. Se kote ki gen tub la epi ki genyen shower a anlè tèt ou a. Dakò? Se sa ke yo rele bathroom, sal de ben. And next we have water. Water.
Water.
Everybody knows water. Water vle di dlo.

That can cause damage, si gen dlo atè a sa ka koze domaj, yo ka glise epi ou ka injured ok. And management, management office, management office se biwo d'administrasyon konpayi a. Ann reprann, fuit ou di sa leak, twalèt oubyen WC se toilet, sal de ben se bathroom, dlo se water, tiyo se pipe, antretyen se maintenance,

konpayi a pou rapòte l ke men tèl pwoblèm ki gen. An nou wè sa. Now, when they call them, when they call the housing office, lè w rele biwo kay la, yo gen dwa reponn ou konsa, Maintenance office, how can I help you? Yo gen dwa reponn ou konsa, Maintenance Office, How can I help you? Kòman m kapab ede w? Konsa tou yo gen dwa reponn ou avèk non konpayi a k ap jere tout kay sa yo nan blòk ke w ye a. Kounye a, kòman w kapab fè yon polite opening? Yon polite opening, ou ka di, Hello, I am calling to report a leak in my toilet. Dakò? Hello, I am calling To report a leak in my toilet, sa sa vle di? Salut, mwen rele pou m rapòte yon fuit ki genyen nan twalèt mwen an. Epi, yo menm, yo kapab poze w kesyon sa. What seems to be the problem? That's a question. Sa se yon kesyon. Ki sa ojis ki pwoblèm nan? What seems to be the problem? Ki sa ki pwoblèm nan ojis? Epi ou menm, kounye a, you're going to explain the problem. As a tenant, Kant mwen di tenant vle di lokatè. Ou son tenant ou son lokatè. Ou pral eksplike pwoblèm lan. Ou di. The toilet is leaking water and there is water on the floor. Ou di ke twalèt la ap koule dlo epi gen dlo atè a. Banm reprann. The toilet is leaking water and there is water on the floor. The toilet is leaking water and there's water on the floor. Twalèt la ap koule dlo epi gen dlo atè a. Dakò? Good. Epi, biwo a gen dwa di w, What apartment number? Or what address are you? Ki adrès ke ou menm ou ye? Oubyen si se nan apatman, l ap di w, What apartment number? Epi ou menm, w apral di, Apartment 203. Apartment 203, sa vle di apatman 203.

Donk ou gen dwa fè sa. Konsa tou si se yon ijans fòk ou di yo sa. Ou di, This is an emergency! This is an emergency! The water will not stop! Dlo a pa kanpe. Li stil ap koule nan kay la. Ok? Fò w di yo sa. Se yon ijans ke li ye pou yo voye mentnans oubyen pou yo voye pwofesyonèl pou vin rezoud li. Dakò? Kounye a an nou reli konvèsasyon antre office la avèk tenant lan ou menm ki se lokatè a. Ou rele, ou gade telefòn ou rele, epi ou tande yo di, Mentnans office, how can I help you? oubyen non konpayi a. Pa egzanp, Daniel House and Company, how can I help you? Ok, se jis yon egzanp mwen bay, konpayi sa nòmal. Epi, ou menm ou di, Hello, I'm calling to report a leak in my toilet. Se pa sèlman leak nan toilet la. Ou gen dwa rele tou to report that your shower doesn't work. Ok your shower doesn't work I am calling to report that the shower doesn't work Ok shower kote pou dlo a sot tonbe anlè a lè ou ouvri wobinè a the pipe li pa fonksyone ou ka repòte nenpòt ki bagay and the office can say what seems to be the problem lè yo di w sa menm lè ou te gen dwa di l anlè a yo bezwen plis detay pou detaye. Paske yo bezwen konn bagay la byen. Ou di, The toilet is leaking water and there's water on the floor. Wè la ou bay plis detay, ou eksplike tout detay sou sa. Èske n konprann? An office can say, What apartment number? Or, What's the address? Ki adrès la? Epi w ap bay adrès la. Mezanmi, ou pa ka vin Etazini, menm lè ou pa konn pale anglè, pou w pa aprann tèt ou pou w bay yon adrès an anglè. I'm sorry. Sa vre, m vrèman dezole pou ou si w pa ka bay yon adrès. Èske w konprann? Menm lè anglè w pa bon. Mwen gen videyo sou konte an anglè. Paske pou w bay yon adrès, fò w konn konte, w ap bezwen prepozisyon on pou w di it's on epi w bay adrès la. M gen videyo sou tout bagay sa yo. Si w pa chache yo, m pa responsab. Lè konsa moun, pa chaje tèt mwen. Èske w konprann? Pa chaje tèt mwen. Si w bezwen plis asistans kounye a, lè sa w ap peye m tan m. Se tan m w ap peye. Paske ou pa ka vin nan yon peyi, tout Entènèt la chaje bagay ki disponib, gen de bagay primè, gen de bagay de baz fòk ou konnen. Ou pa ka ba yon adrès, it's not my business, sa pa biznis pa m. Paske mwen m fè tout sa k posib, menm lè m pa gen tan, mwen sakrifye tan m pou m pote ti leson sa yo ok, oubyen pou m pote leson enpòtan sa yo ki k ap ede anpil moun dakò, e gen anpil moun ke yo ede, gen anpil moun ki al lopital, gen anpil moun ki debwouye tèt yo avèk yo. Se gratwi. Ede tèt ou jan ou di an pou Bondye ka ede w. Dakò? Epi w di apatman an, apartment 2 or 3 oubyen ou jis bay adrès la. Epi office ka poze w lòt kesyon pou di, We will send maintenance today. Oubyen tou lè w fin bay adrès la oubyen apartment number a, epi w di, This is an emergency please. The water will not stop. There's still water on the floor. Epi, si yo di w y ap voye mentnans jodi a, oubyen now, ou di Thank you, I appreciate it. Mèsi, mwen apresye sa. Osi senp ke sa. So, se t on plezi. M espere ke nou apresye leson an. Men youn nan bagay m sitou di, pa montre ke w egoyis. Kèlkeswa kote w ye sou latè, pataje leson sa a de sòt ke yon lòt Ayisyen, because I speak English and Creole. Se pa paske m pa ka fè videyo 100 pousan anglè. Mwen kòmanse avèk kominote m nan e m ap travay pou kominote m nan. Donk, mwen fè l anglè kreyòl ayisyen pou ayisyen konprann. E an menm tan, m konnen gen anpil etranje tou ki ap aprann kreyòl atravè videyo m yo. Yo fè m konn sa e m konnen gen anpil. Dakò? Donk, pataje leson yo pou lòt moun ka pwofite de yo. Non pa m se Daniel, si w fèk jwenn mwen, pou w ka toujou jwenn videyo m yo, se gade videyo jiskalafen. E dezyèman, fè yon kòmantè Like video a, hype video a, epi pataje l a yon lòt zanmi, YouTube oubyen kelkeswa platfòm nan ap bouste l lòske yo wè nou fè sa. Fòk nou ankouraje, fòk nou sipòte, fòk nou fè travay pa nou an kant il saji de bagay ki itil. Dakò? N ap kwaze pou yon lòt leson.